Hello guys kijan nou ye kijan nou ye vit vit map kouri fè intro a jodi a se yon ti sipriz map fè yon kouzen m se fèt li li vini Florida so map fè yon ti sipriz m fon ti manje tou piti kite pou li so men l pa konnen ok so m pral sipriz li m deja wè yo nan pakin nan mari m nan pakin nan so map kouri montre nou manje a vit vit ok guys men manje a sa se manje a ok se pa anpil bagay janm di nou an ok sa se ti bwason kite sou tab lan pou li wè nou tande pòt lap frape m pral prann Ok rete la pou nou swiv avèm. Ok guys men kouzen janm di nou an Nou te tande pòt la tap fwape l antre So map met li sou tab la avè nou m te montre nou tab la deja se pa gran choz But so kouzen m renmen anpil anpil anpil anpil e ki renmen m anpil se zanmi m se baz mwen. Mwah you know I love you ok sa se zanmim sa se baz mwen sa se kouzenm ok lòt valmera yo map salye nou tout ki pral gade ti video sa sou chanèl mwen an ok so lè nou vini map ba nou map fè menm bagay la pou nou tou ok nou pral mennen kouzen nan manje yo mte montre nou manje yo deja so mpral prezante kouzen kisam kite pou li se fèt li ok lpat la so mfè ti manje kite pou li jodia li antre ok guys let's go together. Ok, kamera sou ou kous. Sa se manje m kite pou ou m konnen kote w soti a la. Blan yo fin fè w pèdi gou bouch ou. So, blan yo fin fè w pèdi. So, e sa m kite pou ou la, m kite ti makaroni. Sa son ti diri, ok. Sa se yon ti kodenn fri, ok. So, bay m konnen kodenn nan yo te fè pou ou a, li pa t gou konyen sa, pase w konnen kouzin nou, jan kouzin nou bon. Sa son ti salad, epi sa se ti veso, m te montre nou tab lan deja. So se kouzen ki pral a lonè. Ok so kounye a la ok m te montre nou la deja sa se yon ti kek ice cream kek ok ki nan ti bwat sa epi sa se yon ti ju grenadya epi sa yo se ti vè sa yo se yon kleren m konnen e moun renmen kleren ok sa se yon ti kremas sil vle sa son lòt kleren ankò ok se tout sa yo ki la pou kouzen m ok kouzen eske w renmen di moun yo eske ou renmen. Sa ke ou e kouzin ou fe pou a. Of course, merci beaucoup chérie coeur e sa fèm anpil plezi se yon gran supri e m pral vrèman deguste sa yo la esepte sa ke m sa ke m depresye sèlman e paske ou kite ju grenadye ak mwen ò ki bay bann poutan mwen mwen nan team gason pa fasil mwen nan team gason pa fasil se ke m pa gen fi okontrè. Pwa pipi.
Pa gen pwoblèm.
Epi si ou gen mennaj ki rive sou mwen tou, di yo m pa fasil ok. Yo ka toujou tante pase pa ou, men m pa twò fasil pase sa a. Mezanmi si gon moun ki bezwen depoze CV nou wè bèl Rose Cuisine, nou wè bèl ti kouzen m. Sa a e ti kouzen m, menm si nou wè l pi wo pase m, but se ti kouzen m li ye. Se m byen byen grandi ok. An pasan la, Valmera ou m salye tout Valmera ki sou chat sa.
Ya yo pa fè jalou yo konnen m bay tout moun love lan ok depi ou gen chans la yo konnen ke tout moun ap jwenn love ok sa se Mwah you welcome kouzen so nou pral manje guys m pral met retire manje pou kouzen m ok m pote ti video a pou nou na di m si nou te renmen si nou te enjoy li kisa nou wè ok. Ok guys so now m pral drese manje pou kouzen jan nou wè m nan la m pral drese manje a. Pou kouze m gen asyèt plastik bon map sèvi nan asyèt blan ok.
Pou piwite? Uhmm. Waw.
So panoram 1 la. Pral drese manje pou kouzen m pa konnen si kouzen pa gran manjè but mwen m paka ba moun ti manje ki piti. So. Mwen la m pral retire yon gran kantite pou li. Li kapab manje kantite ke li vle. Ok. Ok guys.

Mwen vle mande nou sa la dna deja. Yon gwo plat guys. Yon gwo plat. Sa ve di sa kouzen ka manje la manje. M pa konnen si vant a ouvri si ka manje tout. Si ka manje tout pou m double anko menm. M ap double but m ap bal sa. Ok guys. Kamera sou ou kouz. Ou bel gason tout bon e. Pa gen manje sa nan konstriksyon de Palmira. Nèg la fè di mesye sa. Menm ba yon gwo plat manje timoun, di manje kantite ke l kapab. M panse manje a gou menm si li pa ka manje l ap gou men pi wè si li ka pran yon bon ti kantite. So l ap manje sa l kapab, li pa anba minòt ok. So se konsa nou resevra moun. Ou menm ki vle A vous pou sèvi. Mwen m pa separe manje bon li gen chans jodi a m retire pou li pase son moun m respekte e renmen ok epi se yon spesyal li ye pou li tou. Son respè mutuel tou kote se youn ki respekte lòt nan. Wi wi wi pa gen manti nan sa e sak fèm fè sa pase lè w vini e ou m bal sèvi tèt ou. Ok guys mwen la ok so manje fin drese nou ka wè nou chita la a tab. Me mwen la. Ok, se rose cuisine nou an. Ok, me kouzen m la, nou wè kouzen m chita la. Ok, e pi la nou kap gade la, nou wè Jay la. Jay la an nou an, Jay la gen fanatik ayiti pase gen pil moun gen men Jay la. Moun yo di m se Jay la m bay fè live lan. E pi fanatik Moise yo, me Moise, se hay dodo. Dodo, ok, bon, me Jay Vens, Jay Vens se mèt kamera a. Me Jay Vens, ok. Men J-Vens, men pitit gason l, nèg sa yo nèg krenyen kamera yo 2 a, e 2 moun sa yo je ouvert pou Jerry di mwen m pa la pou kamera ui pou manje a m la, Jerry se bay manje a li regle ok guys so nou pwal manje nou pwa manje ok so let's eat Mwen manje bò. Mwen manje bò.

Se ayisyen nou ye. Se kilti nou wi. Tout bagay bon avèk li ok. Alright. Fok ti manje byen gou. Jerry li menm de a wè Jerry pa vini.

Nou antre nou chita. So nap manje ou konnen. Se an fanmi nou pral bay lòt ti blag. So map kite nou la. M pap fè video a tro long ok. Nap rewè nan yon pwochen video. Pa bliye se te Rose Cuisine ki te la avèk nou. Nan ti video sa.

Avl di bagay yo pa fasil non men bon m konnen nou pral wè bèl ti gason sa bèl ti bouch. Wap fèm ri wi nèg. Oaaww. Nou wè son pakèt bèl moun eh. Ou gen CV wi. Nou wè bèl pitit mwen. Ok good. Nou wè bèl kouzen m, nou wè bèl mwen, nou wè bèl pitit fi m, Jayla. Nou wè bèl mari m, Dodo gade kamera non. Toy fè kamera. So nou wè son bèl fanmi m. Gon moun ki manke timoun e pa mwen ki manke y non. Se li menm ki pa renmen sa. Nou wè tout moun chita manje deja drese, bon li difisil pou l vini nan kamera. Nou konnen chak moun gen tanperaman yo, li menm li eritye pa pa l. Papa e se efò l ap fè la, mete l nan kamera l pa gen chwa hein. Paske ok, bon li menm. Talè la lap vini lap di se pou manje a la li pa la pou kamera se sak fè nou pa wèl se Jerry tout moun konn Jerry deja mwen di pa renmen parèt son moun ki apa nou konnen chak moun gen tanperaman pa yo ok se la map kite nou map mete fen nan video a ok so m pral bay kouzen m kamera m pa konnen sil pa gen anyen lap di epi pou nou ale m pral bal kamera a sil gen yon bagay li vle di nou eske nou wèm bèl ok pa bliye nou konnen Rose Cuisine bon nan tout se mwen ki fè ti makiyaj sa.
Non pa gen bagay konsa. Ok, men mwen te fè ti makiyaj sa. Ok. So nou kapab wè m la. Epi m pral monte live lan talè la tou guys. M pral fè yon bèl ti live avè nou. Mèkredi. Sètènman, m pa gen anyen ke m ap ajoute. Sèlman m ap di ke sa se youn nan meyè pla ke m te ka manje pou mwa novanm nan. Sètadi ke ou jis sakre mwa a, mwa anivèsè w lan. Se vrèman ekstraòdinè. Donk, ou konprann ke m se yon nèg ki pa fasil nan kesyon fi. Ok. Paske m se yon nèg ki fè pati de team gason pa fasil. An outre de sa. Pou ke m gen yon fi pa egzanp k ap viv menm kote avè m, pou l pa ka prepare yon ti mè ki ase delisye konsa a, se tèt chaje. Sètènman, m ap mennen w kay kouzin mwen, kouzin mwen jisteman montre w e anseye w kòman pou prepare sa. Se te yon plezi guys, mwen oblije kontinye manje ok. Ok yeah ok guys, se kouzen m ki t ap pale avèk nou sou Se la nap mete fen nan video a guys ok ok team rose cuisine family ok rose cuisine fanmi ok nou menm nan youtube nou vini pou nou fè fanmi ok se sa son ti salad guys nou konnen ti salad sa m gen m fè ti resèt salad sa pote pou nou sou chanel la men m poko fèl bòt nou wè m fèl la map manjel ok m pa gen tan pou m di l konye Paske m te leve ta, epi m te nan plizyè lòt moun ta li nan YouTube lan, m pat gen tan m te kapab rekòde, sa fè menm ti salad la m pa rekòde pou nou. Nou wè m fon bèl makawoni la tou. An pasan m gon bèl makawoni, m ap pote pou nou. M gen makawoni an la deja, m deja fin edit videyo m. M jis poko postel wè sa fèm pa filme sila map montre nou Ok guys nou wè Nou wè jan makawoni m sanble So m pwal pote pou nou sou chanèl la Se pa sila non m te deja fèl deja But jodi a se yonn ke mwen te fè Ok nou yon bèl diri malerezman m te pote yon bèl diri pou nou sou chanèl la deja M pa konnen pou yon rezon oubyen pou yon lòt mesye an te metel atè Ok so se yon bèl diri m te fè epi nou wè sa se kodenn fwi ke mwen te fè ok sa vle di la se jodi an la jodi ki dat jodi a e kouz 29 ok guys se la m ap kite nou n ap pran fen nan videyo a n ap pran nan yon pwochen videyo ok ou menm ki poko fè pati de Rose Cuisine fanmi sa w ap tann tou fè sa pou nou abòne ak chanèl lan Ok Like video pou nou Pataje video pou nou Epi pa bliye lèw peze ti bouton subscribe lan Tou peze ti kloch ou Ti kloch notifikasyon an Sa ve di ke A chak video Rose Cuisine lage ou se premye moun kap gen notifikasyon ki diw Kou kou kou kou Rose Cuisine nan kay la Leve leve leve pou al gade sal pote nan cuisine nan pou nou Pa bliye Rose Cuisine son fanm cuisine Se sak fè non wèm bay cuisine nan pote a se non pam se vi pam That's what I like to do ok cooking ok so I love you guys so much ok mwen renmen nou anpil se la map met fen nan video a m pap fè video a two long nap wè nan yon pwochen video ok guys mwah bye.